Pwoblèm rate gaz la ki nan peyi a depi plizyè mwa pa san konsekans sou pwodui popilasyon an ap konsome chak jou. Diri, pwa, mayi, lwil, Se kèk pwodui ki enpòtan anpil pou sila yo ki pa gen gwo lajan. Pifò nan pwodui sa yo pa fèt an Ayiti, sa vle di yo soti nan lòt peyi. Akòz rate gaz la, mete sou dola k ap vale tèren sou goud la, pri yo ogmante sou mache nasyonal la.

Ala yo tèlman di kounya, imajine yon ti doumstik te konn vann 8 dola, kounya l vann 18 dola, yo mete gwo 10 dola sou yon sèl ti doumstik. Ou wè ti doum farin sa, konbyen kòb li te konn vann 25 goud, kounya l vann 12 dola, yo mete 7 dola sou li yon sèl kou. Bagay la tèlman di pou moun yo, sa tèlman egzajere, menm manje moun yo pa ka manje. Ti mamit Maria Alberto te konn vann 7 dola kounye a l vann 15 dola. Ti po lwil sa te konn vann 12 dola kounye a li vann 35 dola. Ou wè valè pousantaj yo mete sou li? Bagay yo egzajere di nou pa kapab ankò. Pou pwodwi ki fèt nan jaden peyizan yo, Pwoblèm gaz la lakòz machandiz pa soti nan vil pwovens yo pou rantre nan kapital la. Fas ak sa, pri yo konnen yon ogmantasyon tou. Depi lè pa vin vin pa gen gaz la ba yo vin moute plis paske peyi sa yo pa ka antre tankou avèk pwa sa pou yo vin vann nou akoz pa gen gaz pou yo pran machin pou yo vini li vin moute. Malpas moun yo te konn al achte malpas tankou farin, avran yo pa ka vini lwil yo pa ka vini bagay yo vin chè machin nan vin moute kounye a koz Bagay yo vin chè nou pa ka achte anyen ditou. Nan mache Petyonvil ki layite kò l nan plizyè ri nan komin nan, machann yo pa t mete dlo nan bouch yo pou denonse sitiyasyon y ap viv dènye jou sa yo fas ak ogmantasyon pri pwodui premye nesesite yo sou mache a. Lè w ap gade, bagay yo chè nou pa ka achte anyen. Kòb la lanmou, w ap moute desann agoch, w ap moute desann adwat, ou pa ka achte anyen sou mache, men ni. Men machandiz la menni sa a, ti po lwil sa a. Lè yon malerèz gen 100 dola lan men l, li vin lan mache l achte yon po lwil pou 35 dola. L achte yon ti grenn magi, l achte yon ti mamit diri k ap vann 100 goud, 25 dola. Eske l ka viv avèk moun, yon malèrèz ki gen 5 timoun, 6 timoun? Eske l ka viv?
Se tande yo tande pale de lavant nan mache sila a. Tè sa yo m te konn vann. M te konn fè ti monnen sou yo lontan. Kounye a tout ti monnen m te konn fè yo mete sou yo. Sa vin fè m pa ka fè anyen sou yo. Ba yo vin twò di pou mwen. M pa kapab ankò. Ti maka, ti grenn makawoni, ti grenn espageti moute tèt nèg. Lè w aseye ret nan solèy la, yo swe nan men w. Ou pa janm ka vann yo. Pran dwa achte yo, lè ou te konn achte yo, ou te konn vann yo, kounya lè ou achte yo, nan afè yon semèn, 2 semèn, wap mete yo deyò, ou pa janm ka vann yo. Se yon sòlèy ap boule, men pou granmesi. Travayè ki ede machann yo mete komès deyò epi rantre yo, sila yo tou ki ede achtè yo pote machandiz yo ki twò lou, twouve yo nan gwo difikilte pou fè yon ti monnen pou okipe fanmi yo. Bon men nou menm travayè gade kote bourèt nou ye la a nou pa ka moute nou pa ka desann e se machann yo pou vann pou nou menm travayè pou nou travay bon depi machann yo pa ka vann kote nou menm nou menm travayè n ap ka vann fò yo gen kòb nan men yo pou yo peye nou lè ke nou travay yo pa gen kòb pou yo peye nou e nan diskisyon nou prale ou te konn pote machandiz la pou moun nan l ba w 50 goud. Bon ou gentan wè 50 goud la lèl ba oul on plat diri konbe kòb lap vann kounya ou oblije dil poul baw 15 dola nan baw 15 dola ou vin tèlman gen rayisab moun nan pa menm vle peyew menm lontan lèw pale nan radyo ou te konn wè kisa ou pral di men kounya ou pale nan radyo se pou vanite se pou fè moun wèw nan televizyon pou granmèsi kisa ou pral fè. Ak kiyès ou pral pale? W ap pale si yon moun gen pitye, l ka al gade jan w pale, l ka al kopye sou sa w di a. Men kòmsi se pa sa w pral di a k pral egzève yon wout pou ou non. Ou pa gen moun k ap tande w vre. W ap gade pou w wè sa k diri, gade ki pri l vann kounye a la. Men kounye a, lò l vann senksan dola kounye a la, lò moun nan fin achte l senksan dola, gon kote l prale avè l, fò l ta peye l di dola. Gon kote l prale avè l, fò l ta peye l tran dola. Ou men yon lè w travayè, w parèt ou mande l tran dola, l dedouble sou ou. Bon se pa fòt li. Bon ou ogmandel 30 dola ou paka pa de bon machann poul diw pou dil vann ou 30 dola manje. On pla poul konbe kòb pou gen pou achte se 60 dola. A di ke depi ou pa gen kòb pou paka moute ou paka desann ou pa gen anyen ou ka fè. A di se rezi yo yon yon ni yon prann konsa.
Tout sa se rezilta gaz la ki toujou ra sou mache a malgre otorite konsène yo te anonse distribisyon gaz la nan ponp yo depi kòmansman semèn nan. Dapre ekonomis Enomy Germain nou te kontakte, ògmantasyon pri pwodui premye nesesite yo la pou lontan, akòz pa gen yon mekanis ki pèmèt gen yon regilasyon ki fèt sou mache nasyonal la. Pri yo eksploze e y ap kontinye eksploze. Kontinye eksploze, m ka ba w lòt rezon ki pa fòseman lye a a lekonomi ayisyèn. Premye rezon an se ke sou le mache entènasyonal jodi a la, pandan n ap pale la, pwodui petwolye yo tou pri yo ap ogmante.

Nan yon ekonomi tankou ekonomi ayisyèn nan, li difisil lòske pri yo ogmante pou yo tounen bese ankò. Paske ofèt, se pa yon mache ki dirije pa de mekanism natirèl, se yon mache, pa bliye, ki domine pa de zoligopòl, enben sa k rive se ke, an jeneral, lè pri yo ogmante, yo pa bese ankò. Ou kab jwenn, sèt,

Mwen panse ke ou pa dwe atann ou a on baisse des prix sur le marché.
Enomy Germain fè konnen Leta pa an mezi pou fikse pri pwodui yo akòz otorite yo pa gen kontwòl machandiz k ap rantre nan peyi a. Se yon mache lib.

Lòske pri yo te nòmal, ebyen transpò a te koute l on pri. Ebyen men, lòske jisteman pwodui petwolye yo pa disponib, ebyen jisteman transpò a vin pi chè, le prix de revient de sa marchandise li bokou plis enpòtan, ebyen se nòmal ke li menm li jisteman vann pwodui l la a on pri ki siperyè parapò a sa l ta ka vann li, E kiyès ki peye sa? Se son les consommateurs. Donk, leta pa ka fikse pri. Leta se travay pa l pou l fè, sètadi ke rann pwodui petwolye yo disponib nòmalman. Men èske l ka fè sa jodi a? Je suis tout à fait pessimiste. Nan entèvansyon l nan Somè Mondyal Nasyonzini sou Sistèm Alimantè 23 septanm pase a, Premye Minis Ariel Henry rekonèt sistèm alimantè ayisyen an pa pèfòman pou garanti aksè ak bon jan manje nan peyi a. Chèf gouvènman an fè angajman pou l remanyen politik sektoryèl yo nan politik estrateji nasyonal souverènte ak sekirite alimantè ak nitrisyon nan lide pou atenn objektif 2030 yo ki se garanti aksè ak bon jan manje pou tout moun, pase ak mòd konsomasyon dirab, ranfòse rezilyans sistèm alimantè a, elatriye. Pandan tan sa, nan dènye bilan Kowòdinasyon nasyonal sekirite alimantè pibliye pou mwa septanm pase a, Li fè konnen panye alimantè mwayen an te konnen yon ogmantasyon 40 pousan pa rapò ak mwa janvye a. Daprè dènye rezilta analiz IPC pou peryòd soti septanm 2021 pou rive fevriye 2022, 14 pousan nan popilasyon an, swa yon milyon 300 mil 546, Klase nan Faz 4, ki se faz ijans, 30 pousan ladan yo, swa 2 milyon 935 mil 302, klase nan Faz 3, sa vle di Faz kriz, sa ki bay yon total 4,3 milyon Ayisyen k ap tann yon aksyon fèt an ijans fas ak bezwen yo. Jiskilè popilasyon ayisyèn nan ap alèz pou manje sa l vle, lè l vle nan peyi a? Yon kesyon ki poko jwenn repons.